Si w se yon Ayisyen k ap viv Brezil ki poko gen rezidans, ki poko regilarize w, ebyen videyo sa, gade li avèk swen, gade li avèk anpil atansyon. Paske le 31 desanm 2020, yo pral kanpe tout rezidans ke yo bay ansanm avèk Ayisyen yo, rezidans ke nou rele Accueil Humanitaire, oubyen si nou t ap di l an pòtigè ki se, acolhida humanitária pou ou menm ki pat ko fè dokiman pou ou menm ki pat ko regularize ou nan peyi Brezil ebyen eh pandan map pale ansanm avèk ou la mwa desanm sa ki pral antre an la donk gentan fè dokiman ou sinon yap kanpe an di kesyon rezidans sa yo ofri avèk ayisyen yo ki se accueil humanitaire e nou oblije pral tann nouvo dekrè ki pral sòti an pou nou konnen kisa yo pral fè pou nou menm Ayisyen ki poko gen papye nan peyi an. Mwen raple m an di, ane 2019, te gen anpil moun ki te sezi wè sa, kote ke yo pat ko gen papye nan peyi, yo pat ko gen rezidans, e toutakou, Yo sezi wè an di yo kanpe sou kesyon fè rezidans pou Ayisyen oubyen bay rezidans ansanm avèk Ayisyen yo. Donk pou ou menm kounya la ki poko gen dokiman, pye kout pran devan, gentan mete tèt ou an règ nan peyi an, gentan regilarize w nan peyi an. Sa fè tris anpil pou wè anpil ayisyen ki gen anpil tan isit Brezil, yo poko gen dokiman. Genyen ki menm gentan ap travay, ki menm gentan ap fè ti lajan, bon m pa konnen si se paske yo wè yo kòmanse fè kòb paske objektif lan se vini nan peyi an epi kòmanse fè lajan. Donk ayisyen sa yo neglije, yo bliye sa yo rele an di fè dokiman peyi an oubyen regilarize yo an di nan peyi an mete yo legal nan peyi an. E ki sa k pase? Jodi an la mwen pral eksplike nou de A a Z lè nou antre Brezil ki sa ke nou bezwen fè, ki pwosesis ki pi bon pou nou. Paske Brezil tèlman ouvri pòt li ansanm avèk Ayisyen e deja son peyi ki pa aplike depòtasyon, donk sa vin pèmèt ke Ayisyen yo antre Brezil yo santi yo twò alèz yo pa janm chèche fè papye pou ke yo kapab legal nan peyi sa. Donk prete atansyon ansanm avèk tout pwosesis mwen pral eksplike w la, paske y ap itil nou e y ap itil fanmi nou. Donk premye pwosesis nou pral pale de li se pwosesis solisitasyon refije ki se sa nou rele an pòtigè solicitação de refúgio. Donk gen anpil ayisyen lè yo antre isit Brezil, Majorite nan nou de no jou nap antre anndi pa Guyane anglaise nou tonbe Boa Vista e lè nou an tonbe Boa Vista anndi nan kan anndi refugee nou tonbe an yo tou fè dokiman pou nou tou swit yo fin fè CPF nou yo gentan fè solisitasyon refugee an pou nou men mezanmi banm di nou solisitasyon refugee an li pa meyè anndi solisitasyon pou ayisyen li pa meyè anndi aplikasyon pou ayisyen. Prete anpil atansyon ansanm avèk sa m ap di nou yo. Lè w fèk antre isit Brezil, ou kapab toujou fè CPF ou paske se premye dokiman w ap gen bezwen. Men kesyon ke ou pral solisite refijye an mwen pa konseye w fè l. Poukisa? Paske Brezil olye ke w fè aplikasyon pou refijye li mete yon lòt pwosesis disponib pou ou pouki ou ka jwenn rezidans nan peyi an san ke ou pa bezwen pase pa chemen refije. E yon moun ki fè aplikasyon refije, pa bliye, moun sa li pap ka ale Ayiti. Paske imajine ou, pou fè pwosesis refije an di sou sistèm sa yo rele Cisconari, sistèm an di oubyen platfòm Cisconari an, se yo menm ki etidye an di tout solisitasyon ke Ayisyen yo fè, Tout aplikasyon ke Ayisyen yo antame se yo menm ki etidye tout pwosesis sa yo epi yo wè an di si agiman an di si an di sa ke an di ou demann ou fè yo an si eksplikasyon ba yo an konvenk yo si yo jwenn an di enfòmasyon sifizamman ki konvenk yo la kounya la yo pral apwouve demand ou an e malgre yo fin apwouve demand ou an ou gen yon pwosesis ki trè long devan ou pou ke ou pakouri tankou Lè kounya la ou fin fè solisitasyon sou sistèm Cisco Nari, men pou m byen di nou oparavan, ou pa t bezwen anndi fè aplikasyon sa a onlay, oubyen ou pa t bezwen ranpli fòmilè sa pou solisitasyon refijye an onlay. Ou te sèlman moute sou sistèm nan, ou retire 11 fèy, m kwè tout Ayisyen ki te, ki antre isit ki gen yon ti tan, yo konn pwosesis sa. Lè w fin retire 11 fèy sa, w ale kote yon moun ki te gen yon ti tan nan peyi an ki te pase pa etap sa yo deja, epi li ranpli fèy sa pou ou. Men se byen malere gen anpil moun, lè y ap ranpli solisitasyon sa, yo fè anpil erè e gen anpil enfòmasyon yo pa founi. Sa vin fè ke an di Ciscona li manke jwenn ase agiman, ase enfòmasyon pou ke li apwouve demand sa ou fè an. Paske moun ki fè andy solisitasyon pou refije nap wè andy nan fè sa nap ranpli an yo gen de kesyon kle yo poze nou pa egzanp yo mande w andy kijan de pèsekit kijan de pèsekisyon ou te genyen ki fèw kouri vin pran refij ou isit yo mande w andy kijan ou te fè gentan sove de jistès ou gentan ateri isit paske yon moun ki andy mande refije son moun ki ki gen pèsekisyon nan peyi l son moun ki andy petèt kite peyi an de jistès ki te manke mouri eske nou la Men li gentan kouri Andy vin retrouve l Brezil epi li mande pou yo sove l pou l jwenn yon kote pou l jwenn lapè li epi pou li viv. Donk yon moun ki gentan kounya la pakouri aplikasyon sa, se yon moun li pral difisil pou ki l ale Ayiti. Poukisa? Si yo fin apwouve w Andy demand refije ou fè an epi aprè ou vin bezwen pou ale Ayiti, yo pral jwenn ke enfòmasyon ou bay yo, yo pa Andy koyenside, yo pa balanse. Poukisa? Paske yon moun ki mande refuj se paske yo tap tiyew epi kounya menm kote sa yo tap tiyew la ou mande pou ale donk se la li pa gen sans e se pou menm rezon sa ki fèm konseye tout ayisyen kap viv isit brezil pa fè pwosesis refije an olye nou fè pwosesis refije an gen yon lòt pwosesis ki trè senp e ki trè fasil nou kapab fè sou sistèm nan kap ede nou pa egzanp mwen pral li pou nou nou gen pwosesis sa ki di konsa enfòmasyon enpòtan ki.

ki randi twouve yo andi sou teritwa Brezil lan, y ap kapab refè demand otorizasyon de rezidans pa andi pwosesis sa ki se akèy imanitè nan nenpòt andi inite andi polis federal jiska 31 desanm 2020. Gen anpil nan nou se Sen Toma nou ye, se lè nou wè nou kwè.

Donk yo fè konnen, pwosesis sa ke yo mete an favè nou ki se an di akèy imanitè an, se pou ke nou pa bezwen oubyen se pou ke nou deziste ansanm avèk demand refije ke nou te fè. Donk yon moun ki te fè demand refije, jiskaprezan li pa twò ta pou anile demand refije ou fè an pandan ke ou pral aplike nouvo pwosesis sa ki se akèy imanitè. Men fò moun nan konnen. Pouki li fè l? Eske nou la? Paske an di, rezidans sa ki se akèy imanitè an, lè w fin genyen l, yo ba ou li pou 2 zan, e aprè 2 zan sa kounye a la, w ap jis pou yon deklarasyon kote ke w se yon moun ki gen otonomi ansanm avèk finans, kote ke w se yon moun, se ou menm ki pwovizyone tèt ou, kòmanse travay. Avèk deklarasyon sa w pral fè pou fè konnen ke w kòmanse travay, ou gen kondisyon pou ke ou siviv, pou ke ou soutni tèt ou. Donk la kounye a la, yo pral ba ou kounye a la yon lòt rezidans pou 9 an oubyen pou 10 an. Donk se aplikasyon sa ke nou rele, an di, rezidans endetèmine, pou yon tan ki endetèmine. Sa vle di yon Ayisyen ki fè pwosesis akèy imanitè an, yo gen yon rezidans 2 zan y ap ba ou. Sa vle di 90 jou davans avan rezidans sa li ekspire, ou pral oblije ale federal kounya la pou fè yon pwosesis pou fè demand yon an di rezidans endetèmine. Kote ke rezidans sa li pral gen yon dèle de 9 an oubyen. 10 an, ki diferan ansanm avèk pwosesis refij la. Paske lè w fè pwosesis akèy imanitè an, ou lib, ou kapab ale Ayiti, ou kapab ale nan nenpòt peyi ke w vle. Men la sèl choz, si w ap sòti nan teritwa Brezil lan pou ale nan nenpòt lòt peyi, ou gen devon pou fè 90 jou. Si w fè plis ke 90 jou, ou riske oubyen ou sijè a pèdi rezidans ke ou te gen nan men w lan. E pou nou ka pou nou kapab konprann pi byen, nan moman ke map pale ansanm avèk nou la, gen anpil vil nan Brezil, gen anpil Ayisyen yo pa vann yo. Gen anpil antrepriz ki pa vann ansanm avèk Ayisyen sa yo ki pa gen rezidans nan men yo, oubyen Ayisyen ki gen pwotokòl, e pwotokòl yo manke an di kèlke mwa pou ke yo ekspire. Donk pou menm rezon an di dokiman sa gen anpil ayisyen ke yo pa vle pran nan travay. Eske nou la? Depi ayisyen an rive yo wè se yon senp pwotokòl li gen nan men, yo wè ke li manke dokiman, li gen sèlman pwotokòl la epi CPF men li pa gen rezidans, yo pa vle pran ayisyen sa nan travay. Sa vle di neglijans nou pèmèt ke an di nou pèdi anpil benefis. Men apre nou toujou ap di ke. Peyi difisil, peyi sesi, peyi sela. Men nou menm nou pa janm mete devwa nou opwòp. Nou pa janm jwe patisyon pa nou an. Nou pa janm fè efò ki depann ansanm avèk nou an oubyen ki depann de nou an. Donk se sa k fè, mwen mande nou prete anpil atansyon ansanm avèk videyo sa pou ke nou kapab konprann pwosesis yo. Yo senp e yo fasil. Men sof ke ou bezwen konnen. Ou sèlman bezwen konnen. Donk kounya la, lè moun nan fin fè pwosesis an di akèy imanitè sa, ou ap jwenn an di rezidans ou san pwoblèm, e sou menm chanèl sa gen yon videyo mwen ansenye lè w fin al fè rezidans sa, ou pral wè nan videyo sa kòman ke w kapab rete lakay ou pou ke w gade sou sistèm federal lan si rezidans ou sòti ou pa. Donk li trè senp e li trè fasil. Donk se mèt kò ki veye kò ankò yon fwa. Donk m espere ke an di video sa li te ede nou. Si tout fwa gen yon bagay m te bliye ajoute, pataje l nan kòmantè an e m ap pote yon nouvèl video kote ke m pral eksplike nou de A a Z, kote ke m pral plis an di dekòtike tout an di pwosesis yo pou nou e m ap eksplike nou. Nenpòt enfòmasyon nou bezwen ankò yon fwa, lèse an di l nan kòmantè videyo an e mwen menm map pote yon nouvèl videyo pou ke mwen ansenye nou, pou ke mwen ba nou enfo nesesè ke nou bezwen yo. Donk pou moun ki pat ko abone ansanm avèk chanèl sa, si w vle ankouraje travay sa ke map fè an, si w twouve ke li enpòtan, eseye pataje l ansanm avèk zanmi fanmi ke w genyen, donk e lèse yon like e lèse yon kòmantè. Mèsi anpil.